Map di nou bonjou medam e mesye bonjou kòman nou ye la maten an la ebyen jounen jodi a la m salye nou avèk anpil respè m antre nan salon lakay nou se pou m fè yon gran rale la an lwen an laj e sou yon deklarasyon gen yon jèn eleman ki te fè sou zafè mete rad paske m wè mesye sa yo gen yon gwoup gwoup sa rele an flannè e o debi lè m pat konnen de gwoup la m te vle antre nan gwoup la paske M son nèg ki renmen mete ti rad mwen, m renmen, you know. But, zanmi m, m gon zanmi m ki nan gwoup la, but lè m vin find out, fò gen yon nonb de soulye, yon nonb de kostim, e, jan de bagay sa yo, e, m wetire kò mwen, e, m pa t enterese ankò. Alò mwen son, se ton bèl inisyativ, paske m wè se kesyon de mete ti rad ou bagay. Men, aksantyasyon m fè se lè m wè youn nan, m pa konn si se fondatè gwoup la, m pa pran non men non men msye, kote ke e m wè l fè yon deklarasyon l ap pale de e moun k ap mete fek rad, e jan de bagay konsa. E lap voye moun kote pou al dèyè rad e sentya ete ni mwen twouve son ensil li e se ske je ve di pa la se paske e gwoup la se te fonde vreman apre kou met ti rad ou pa bezwen konn ki pri rad moun nan mete e pi e e Gwoup la te antre a lòt bagay tou, tankou nan sèvis kominotè, ede moun oubyen pou yon grenn timoun Ayiti, di chak moun nan gwoup la ap voye yon 50 dola, m kwè ke li ta pou yon bi e ki yon koz, ou konprann. Bon, lè eleman sa a parèt avan yè e pou l fè yon deklarasyon konsa, l ap pale de moun k ap met fake rad, fake name, e ki m kwè se pa mwen menm sèlman, m kwè anpil moun tou. ki konprann sa m vle di an, y ap ensilte tou. Ou konprann? Rad vrèman se yon bèl bagay, lè w ap soti w abiye byen, but ou gen dwa achte yon rad chè ou mete sou l pa sanble a anyen sou ou tou. Ou konprann? Ou gen dwa achte yon rad byen chè, you know, it doesn't look good on you. So ou gen dwa achte yon rad ki bon mache ou byen tekè li, li fè w sanble byen, you know, that's important. Yon flannè tou, lè n ap pale de yon flannè. Eee Jan kou jan kou jan kou plan rele an Li sou pose kon lòt kouz Eee An flanè vle di pou mwen se lè kou gen ti moun ou kipe yo Okipe fami yo Ou travay pou ou ta remèt de men sivi sa kon flanè Eee Travay 5, 6 jou, 7 jou se sa kon flanè tou E pa gen dezonè sou travay 7 jou Respekte moun se sa k an flannè. E gen yon good credit score nan vi ou e travay pou ou kapab gen bon kredi se sa k an flannè. Ou kwè tout rès bagay mete rad chè e ap show enough you know at the end of the day it doesn't mean nothing ou pa al achte rad la chè ou mete l yon fwa de fwa ou pa ka pede mete l fò ou voye l al pran l yon lòt chè ankò. So la ou nan ilizyon avèk tèt ou ou konprann. Si w gen lòt pi bon bagay, voye pitit ou nan kolèj, wè timoun ou k ap gradye nan kolèj, k ap travay devan w se yon bèl bagay. Jere fwaye w, se sa k yon flannè. E viv an flannè de son pakèt bagay k antre. Ede yon zanmi ou wè k Ayiti k pa janm travay, di a, m ap voye yon 2000 dola ba w pou w ouvri yon biznis. Yon matant ou. Konnen k renmen boutik pou yon ti kòb pou li pou lòt. Se sa k an flanè, se sa k rele viv an flanè. So pou pwoblèm peyi Dayiti ap konfonde jounen jodi a la a, m kwè pou moun w ap pale de rad, m kwè w absan anpil. Ou konprann? Ou absan anpil paske siman ke w pa wè, ou pa tande e pwoblèm Ayiti. Moman, momentum nan pa pwopis pou jan de deklarasyon sa w sot fè avan y a la a. Mwen m se la nan kè pòtoprens la m fèt. Si w konnen yon kote ki rele Debussy, riyèl kretyen an, riyèl sa a, e la m fèt. Ou konprann? M fèt egzakteman Debussy nan pi wo tèt ti jo si nou pa konnen. E m grandi nan pòtoprens la, m te lekòl Jean-Paul Exmas. So it's more than that. Ou konprann? Achte rad chè, m ap repete l ankò. pouse moun. Mwen gen patnèm ki te nan gwoup la, ki nan gwoup la e ki di ke Mon chè, si m koute gwoup sa a, m ka al vòlè. M di sa k fè sa, li di paske e lè w mete yon brenn sou w nèg la konnen ki sa l ye, oblije ap travay, lè w fè kòb la w oblije achte rad chè a pou li. Bòt m pa ka viv konsa, m pa ka viv nan manti. M kwè gen anpil moun ki feel the same way like me. E pou ap show off yon bagay ou pa ka kenbe, yon pwotokòl, e sa k fè mwen pa ka kenbe, paske gen tankou Louis Vuitton, se brand name yo, yo chè. Ou konprann? Ou pa ka achte yon Louis Vuitton, yon mayo, oubyen yon kostim pa egzanp pou di m ou pral mete l 2 fwa sèlman, 3 fwa, ou ap mete l chak jou, fò ou chanje, fò ou kenbe yon pwotokòl. Mwen kwè la w ap viv nan ilizyon, ou konprann? E moun ki gen lajan pa viv konsa, pa fè tout tenten sa. Blan gen lajan ou byen nwa ki milyonè pa rive jiske la. Ou konprann? So chèche pou pase bon mesaj pou timoun k ap leve yo. Ou konprann? Granmoun. E pa met bagay sa yo nan tèt yo. Lè konsa w ap voye yo a leksè timoun nan, w ap fè l fè yon seri de bagay ke l pa t dwe fè pou l kapab show enough. E fè wè pa dire. E kòm mwen toujou di yo, depi yon moun w ap fè wè, y ap wè w anba w pi devan. Ap gen yon moun kanmenm k ap wè w sou blòf. Mwen mwen renmen ti rad but m pa wè yap peye 2 rad chè depi l fèm byen m metel ou konprann wi m ka rive yon mayo m achte yon mayo 40 dola 35 dola m renmen mayo anpil bon dayè m pa renmen kostim m tande gwoup sa fò gen yon afè de 20 kostim 40 kostim mesye m pa di nou gwoup nou pa bon ou konprann but antre lòt bagay ladann antre ede timoun ayiti antre fè fundraising ou konprann Kreye yon lòt atmosfè pandan ke nap pale de rad chè, pandan ke moun Ayiti ap mouri grangou menm yon pen gen moun ki gen 3 jou la pa janm manje yon semèn. Ou konprann? E chache yon family member, voye yon ti kòb pou yon ti moun pou l peye lekòl li chak mwa. Oubyen okipe yon ti moun nou chak. Epi lè sa mwen ap viv an flanè tout bon. Ou konprann? Lè w ap pale de rad, w ap ofende anpil moun endirèkteman san ke w pa menm konnen menm. Ou konprann? Lè w gen lavwa w chapit pou w pale, ou se yon piblik figi anpil moun konnen w, fò w fè soti bon bagay k ap sot nan bouch la pou w kapab make pipol feel good. Lè w ap di bagay endirèkteman w pa menm konnen, sa w ap ofende moun, sa w ap ofende moun ou pa menm. You know, it's a big deal, it's a big deal man, lè wap offended moun, lè wap insulte moun, ou konprann? E pou wap di moun, pou achte rad chè pa met fek rad nan group ou konprann so, you know. M ta apresye group la, e ou konprann, m toujou apresye se bagay nou fè, ou konprann, m respekte tout sa moun fè men, fè ti koreksyon nan langaj, fè ti koreksyon nan jan wap pale, Konsa tou e tout moun an jeneral, d'une manyè jeneral, tout moun ap apresye e nap wè nou vin, nap, gwoup la fòme pou yon bout koz. Pa pou ap fòse moun ale ki sa al fè yon seri de bagay ke yo pa kapab e l fè. Anben, se te Patrick Amazan pou Patrick Amazan Entertainment. Pase yon bòn jounen medam e mesye. Bay.